Nou salye ou, nou espeke tout bagay trè byen pou ou. Pa bliye nou se Jèn an Aksyon, ja, sou sig sa a ke nou ye. Pa bliye pou abòne e osi pataje videyo a. Mwen se Bruno Laurent, mwen akonpanye de
zanmi nou Lander Guerrier, byen ke Wadson Joseph ke li pa la ki abitye ak nou nan videyo yo. Nou ap pale Nan videyo sa a, gen yon sijè ki trè enpòtan ke n ta renmen pou ta va pran ti tan pou ta tande li nan yon peu de tan. Nou vle pale de la valeur d'une personne dans une société. Valè yon moun nan yon sosyete. Ki enpòtans sa genyen? E gen yon bagay ki ap fè layin pandan moman an ki se Yon valè ke nou genyen nou pèdi etan ke Ayisyen, ke kote ke y ap pale de sa anpil. Men, se pa, se pa premye òm de valè nou genyen nan sosyete nou an ki pase nan yon eta parèy. Nou gen anpil, anpil, anpil, si w ta pran Alix Joseph, e tant d'autres, tant d'autres ankò ke m pa ka pran tan pou m ta site yo tèlman anpil. Men, nou santi ke pwoblèm nan se paske nou gen yon sosyete ki bay, ki pa bay valè ak valè moun. Imedyatman ke gen yon moun ki gen valè, ki konpetan, se kòmsi li vin yon èdmi. Lakay nou se konsa l ye. Paske imedyatman yon moun ap fè pwogrè lakay nou etanke Ayisyen, lavi l vin vin an je, vin vin an danje. Imedyatman moun nan nan kèlkeswa domèn li briye, briyèvte sa moun nan genyen an, olye pou sosyete a pou ta va wè l kòm yon byenfè, kòm yon bonè, kòm yon eleman, k ap pèmèt sosyete a li avanse pou nou rekonèt ke moun sa yo nou bezwen nan sosyete a imediatman moun nan li se yon moun ki onèt ki entèg un peu men plito yon ekip moun wè moun sa a kòm yon èdmi or w ap wè tout sosyete ou di mwens tout peyi ki an mach ki sou wout de devlopman yo bay valè avèk sa moun genyen kòm valè lakay li. W ap wè, majorite peyi ki ap fè efò yo, nenpòt sa moun nan genyen ke li kapab fè kòm talan, ou di mwens kòm kapasite, sosyete a bay sa valè. E avèk li ke moun sa li kapab avanse. Li kapab, li kapab e briye nan sosyete a. Paske ki sa li ye? Yon sosyete ki bay valè avèk sa ki pozitif, avèk sa ki bon, sa li pwojte ou di mwens li fè yon efè pozitif sou sosyete a, sou moun k ap viv nan sosyete a. Imedyatman sosyete a tou li bay valè avèk bagay ki negatif, sa ositou li fè li fè yon efè negatif sou lòt moun k ap viv nan sosyete a. Kòman m, kite m pran kèk egzanp pou m eksplike w sa pi klè. Pa egzanp, si n ta va pran egzanp Messi etanke yon gran jwè de foutbòl. Fason ke yo valorize Messi lakay li an Ajantin e dan dotre peyi osi ankò, fason ke yo apresye talan l e yo bay sa valè, w ap wè gen anpil timoun ki ap gade Messi epi ki wè jan y ap pale de Messi, nan lespri l, ki renmen foutbòl, li toujou mete nan tèt li, bon, m ta renmen tankou Messi. Paske li wè kòman ke yo bay valè avèk valè sa a ke Messi genyen an, ki se talan l genyen dan le foutbòl. Lebron James kòm yon gwo basketè, fason ke yo ba l valè lakay li Lèzetazini, w ap jwenn gen anpil jèn ki ta renmen devni tankou l. Paske yo wè ke kòman sosyete a ba yo bay le bo diem valè, ben yo menm tou si yo fè yon efò, osi tou yo rive nan nivo l oubyen yo arive depase l se konsa sosyete a l ap valorize l. Enben il en de même, yon sosyete ki bay valè avèk medyokrite, w ap toujou gen moun ki medyòk. Yon sosyete ki bay valè avèk bandi, an, se moun sa yo ki an priyorite. nan yon sosyete, se moun sa yo ki plis popilè nan yon sosyete, se nòmal, enfliyans lan, l ap fèt lakay timoun ki pi piti yo tou. Timoun, se paske se sa ke l viv, se sa ke li menm li wè sosyete a, li mete an valè. Se yonn nan gwo pwoblèm nou gen lakay nou, nou pa bay valè avèk valè moun. Moun ki gen valè, moun ki konpetan. Gen yon panse ki di, Sè sè la valè ki konè la valè ki donn valè a la valè. Sa di sa nou pa gen lakay nou e reyèlman etan ke ayisyen lè nou wè yon moun konpetan lè nou wè yon moun gen yon valè nan yon domèn men nou wè l kòm yon èdmi olye pou nou wè moun sa kòm yon fyète fyète kòm yon eleman kap pèmèt nou avanse. Frè Hollandè ki mo ou genyen pou di sou sijè sa la valè d'une personne dans une société? Bon, brèvman, sijè a se yon bèl sijè. E malgre, tankou m ta wè kont pawòl yo.
Bon, gen yon bagay kanmenm wi. Li vre ke sijè an vrèman laj. E si m ta vle elaji l plis, paske sijè an, m ta vle fokis nan sistèm ayisyèn nan. Sètadi, kòman nou konprann valè lakay nou. Donk, selon ou menm, m ta di valè an, sitou lakay ayisyen, Paske gen valè mdra di li sibdivize an plizyè. Ou jwenn yon valè ki pozitif ou di mwens yon valè ki negatif. Men pwoblèm nan, èske antank ayisyen, selon sa map, selon sa mpanse tou, li difisil pou ayisyen rekonèt yon valè ki pozitif. Paske sak fèm di sa, pliske valè pozitif lan li pral enfliyanse kòm ta di yon devlòpman ou di mwens yon bòn mach e k ap bon pou pèp lan e piske majorite an plis kwè nan valè ki ki adapte avèk negativite an yo vin enpe e m ta di kwense pozitivite an e ta di ou vin wè Menm si moun nan ta gen yon valè pou li di, swa l te gen yon enspirasyon ki monte nan tèt li pou l di men sa pou nou fè pou nou fè tèl bagay k ap bon, men mas lan ki plis adapte l avèk valè negatif lan, li di non moun sa pa sipoze egziste. Sètadi ou vin jwenn e valè pozitif lan li vin plis e m ta di a e fè pati verite a. Nan pou sa, ou vin wè lè sa moun nan ki vin gen valè pozitif lan, Si l ta di yon bagay, bon, si l ta di l, e vrèman, e sa k, m ta di sa k pi bèl lan, e pati, pati valè negatif lan, yo konnen e efè e valè politik lan ka fè, Nan sosyete a. piske ou menm, ou vin di m men sa pou m fè, antanke yon valè politik, piske mwen m negatif, malgre m konnen l ap bon wi, men piske l pa nan avantaj mwen, m di non, la di ou pa sipoze egziste. Bon, si n ta pran egzanp, e jan, selon sa w ta fè nou konprann, e jan mesye an, m wè avoka. Batonye a. Eseye m pou de rezon.
Wi, yo ti pye m eseye m pou de rezon kon sa. Wi, se konpetans li, entegrite l, senserite l, tou se la. Paske li vle aplike kelke choz dan lod, jan la lwa mande l, vwala. An tèm de polisi m ta pa ta vle site non kèk moun, selon sa, selon sa deklarasyon ke l ta fè, sa l ta site, gen yon moun ki te di m non, si l di sa l ap konbat li, tou sa. Ou vin wè, sa ta di. M te ka di kilti nou an e yo plis e baze sou m ta di sou manti. Sa vle di yo pa dakò pou verite an pale pou l te tou. Wi, paske imajine w, ou ka imajine ki pa nou pral fè. Si moun ki gen valè, moun ki ka ede nou panse pou pou peyi a soti nan tou l ye a epi n ap touye yo. Egzakteman. Ki moun?
Nan ki ane? Nan konbyen de tan reyèlman vre? Se difisil. Paske imajine w, tèlman nou inyore sa k rele valè lakay. Koulye a prèske pa gen moun ki vle etidye edikasyon ankò, syans-de ledikasyon, paske pou fason yo trete pwofesè.
Ò, pwofesè nan yon sosyete n konnen ki itilite l genyen, ki valè sa genyen. Men nou tèlman maltrete yo, nou tèlman montre ke yo san enpòtans, Yo san valè, ou vin jwenn gen anpil jèn ki pa ta vle pou yo devni yon pwofesè menm lè yo ta gen kapasite a nan yo menm. Paran an menm osi li menm tou li pa dakò. Le dwa tou se la ou jwenn anpil moun ki neglije antre nan domèn sa yo. Yo vin minimize domèn nan.
Vreman, yo do mi pa paske sosyete a pa bay valè ak sa. Wi, moun yo pa valorize sa. Sou wè etan yon pwofesè ap viv reyèlman vre lakay nou. Pa gen ankourajman vre. Nèg la ap fè kou lap fè konbyen ane li pa janm ka touche. Men mwen yon vye bisiklèt nèg la genyen lap bal chèn tonbe. Elèv yo vin pa respekte l pou tout sa. Elèv pa respekte l.
Direktè lekòl la menm nan lekòl la li pral pa respekte pwofesè a. Nou pa bay valè avèk la valè. Sa di imedyatman nou rive nan nivo sa yo, bagay sa yo si nou pa korije yo depi a la baz pou nou bay moun valè, valè moun. Nou bezwen respekte sa e mete chak moun nan klas yo nan pozisyon yo nan yon sosyete se yon bagay ki trè trè trè enpòtan. Nou bezwen konnen valè moun e valorize sa yon moun genyen nan li menm kòm potansyalite, kòm kapasite, san jalouzi, men pou nou wè moun sa a li se yon poto mitan ki ka pèmèt sosyete a li avanse. Li te bon pou n te fè ti pale sa ansanm avèk ou sou sijè sa a ki se la valeur d'une personne dans une société. Ke ou menm, ke m, ke ou panse yon lòt jan, ou menm k ap gade videyo sa a, ke ou valorize moun atravè sa li genyen lakay li kòm potansyalite, kòm kapasite e kòm valè. Nou espere nou va rankontre pou yon pi bèl videyo. Nou pa kenbe ou twòp, pa bliye like, abòne e osi pataje avèk chanèl la. Nou va wè ankò. Ciao.